Bonswa bonswa tout moun bonswa tout team Dina yo mwen espè ke nou anfòm jan ke nou konnen n deja non an se Djipito Kasana aprè midi an se yon plezi pou mwen la avèk nou ankò pou yon nouvo video aprè midi an nou pral pale de planifikasyon familyal ou ankò planin. Jan ke m toujou di, si tout fwa gon moun ki gon kesyon kite yo pou mwen nan espas kòmantè yo mwen ap reponn. Sa m pap bliye di nou, pa bliye pataje pou nou stplè, abòne ansanm avèk paj la, like epi tou kòmante videyo a. Jan ke m te di an nou pral pale de planifikasyon familyal ou ankò planin. Planifikasyon familyal ou ankò planin kisa li ye? Se yon metòd ke koup yo ou ankò fanmi yo, yo itilize pou yo kapab kontwole lè pou yo fè pitit. Ou ankò, entèval de tan ke yo ta renmen genyen pou yo fè yon timoun, pa egzanp, si yon moun gentan gen yon pitit gason, pa egzanp, e li ta renmen pou l fè yon lòt pitit nan senkan, enben m panse ke planifikasyon familyal yo, oubyen tankou planin an, li ka pèmèt ke moun nan li menm, li jere sa. Mentenan, nou gen plizyè tip de planin. Jan ke m te di a, gen plizyè tip de planin. Nou gen kontraseptif oro, nou gen kapòt pou fi, kapòt pou gason. Nou gen enplan, nou gen dyafrag, kap sèvikal, nou gen eponj, nou gen metòd de detèminasyon, nou gen sterilizasyon e answit nou gen kontraseptif enjektab. Donk, nou gen plizyè tèm, nou pa pral detaye tout nèt men kanmenm n ap ba w yon ti detay sou kèk ladan yo. Jan ke m di l lan, nou gen kontraseptif oro, ki se yon ti konprime ke yo toujou bay fi an pou li bwè, pa egzanp, youn chak jou. M panse ke gen anpil fi ki konnen l deja. Nou gen kapòt pou fi, nou gen kapòt pou gason, nou genyen enplan an. Enplan an li menm se yon ti metòd, yon ti entèvansyon chirijikal ke li ye. M panse ke gen kèk nan nou ki ka konnen l tou. Se ti batonè ke yo mete nan ponyèt fi an. Si tout fwa. moun sa li menm li ta li ta prezante kèk efè segondè ke li pa ka tolere, yo ka toujou fè yon lòt ti entèvansyon pou moun nan pou yo retire l e pou yo fè li eseye yon lòt metòd. Nou genyen ankò metòd de detèminasyon, se yon metòd ke yon pèsonèl medikal oubyen moun ki anfas moun nan nan moman an, li kapab prezante l oubyen li kapab ede l pou li di men nan ki moman si li tout fwa li ta nan relasyon seksyèl ansanm avèk patenè li, li kapab ansent men nan ki moman tou li pa kapab ansent. Nou gen ankò sterilizasyon, se yon metòd ke ki pou fi an answit ki pou gason. Pou fi an ki se ligature des trompes, se kou yo koupe espas ki konekte oubyen tou banm di yo konek kote ki konekte matris fi an, ovè li ansanm avèk trompe de Fallope li, yo koupe sa. E pou gason gen sa ke yo rele vasectomie, donk imedyatman moun nan li fè li fè metòd sa yo, li difisil pou moun sa jwenn pou l ta arive ansent ankò si tout fwa li ta dezire fè sa. Nou gen kontraseptif enjektab, se yon piki ke yo toujou bay fi an chak 3 mwa. Chak 3 mwa, moun nan respekte respekte dat li, li toujou ale pran li toujou ale pran piki sa. Nòmalman chak medikaman ou byen chak bagay ke yon moun ap fè, li toujou gen avantaj e anplis li genyen dezavantaj. Se menm jan pou planin yo tou e yo gen lè zefè segondè. Nou gen pa egzanp konprime yo, answit piki 3 mwa a, gen anpil fi ki toujou ap plenyen pou li. Ki toujou santi lè yo fin pranl yo konn gen tèt fè mal, gen tou tete yo ap fè yo mal, ki gen vètij. Ki konn gen anvi vomi oubyen ki toujou ap vomi konsa tou gen fi lèw ap fè planin san konn toujou ap vide sou yo san an pa janm kanpe gen fi tou lè lè yo fè planin nan san an pa janm vini donk tout sa yo se efè sekodè medikaman si tout fwa yon moun ou ta fè planin kèlkeswa planin ou ta fè a ou wè ou ta prezante youn nan sa m sot di yo gen anpil toujou m pa di wi men si tout fwa w ta gen tèt fè mal ou gen anvi vomi oubyen tou wap vomi wap krache. Kòmsi ou pa t kò ou pa tolere l, ou pa santi w alèz ansanm avè l, sa m te ka konvense yo se retounen nan sant kote w te al fè planin nan, di ke ou pa santi w byen ou pa ka sipòte sa ankò, si se konprime ou te konn pran, ebyen y ap fè w eseye piki an, oubyen si se yon lòt, y ap eseye yon lòt pou ou pou anpeche ke ou menm ou pa santi w twò mal pase sa. Anplis, mwen te di tout tout sa ke nap fè oubyen tout medikaman, nenpòt bagay lan, li gen kote ki bon, li gen kote ki pa bon tou. Men nan ka planin lan, yo di ki avantaj ke li menm li genyen. Enben, avantaj ke planin lan li menm li genyen, li ede ke koup yo yo menm yo an sante. Li ede ke tout bagay ale jan ke moun yo menm yo te vle. Yo anpeche yon gwosès ki non dezire ou ankò yon gwosès ki prekòs. Pa egzanp, 2 jèn marye, yo potko santi yo prè pou yo gen yon bebe, epi denkou timoun lan vin tonbe. Lè sa gen diskisyon, mesye pat ko pat ko vle gen pitit, madanm pat ko vle, konsa se pwoblèm. Donk li ede ke nou menm nou planifye tout sa ke nou menm nou ta renmen fè. E an plis yo di ke planin nan li menm li se pa yon se pa yon medikaman oubyen se pa yon bagay ki kon endike. Yo rekonèt li, tout moun ka fè planin imedyatman ou pa ou pa gen kenn pwoblèm ki ka anpeche ke w pran l, men depi w santi gen ou menm ansanm avèk mari w ou antann nou antann nou, nou ka fè planin nou. Byen ke gen legliz ki di ke planin pa bon, planin se peche, yo pa aksepte sa, bagay, men mwen mwen pa pral twò antre nan detay sa yo, sof ke mwen konnen planin nan li menm li ede anpil anpil anpil koup. Ki dezavantaj ki gen ladan? Bon mwen, premye dezavantaj m ka di ke ki genyen nan planin sè ke si tout fwa fi a li ta annik leve yon bon maten li chwazi lap fè planin san li pa pale sa ansanm avèk mari l sa a li ka koze gwo pwoblèm nan fwaye a admeton ke gason li menm li ta renmen gen yon timoun byen ke li gen dwa pa pataje sa ansanm avèk fi an men se madanm li li konnen lap fonksyone avèl nenpòt lè timoun nan ka tonbe men fi an li menm ki chwazi lal pran yon planin pou 5 an. Se rete gason rete lwe fi pa janm ka ansent e jis an apran ana e jis an apre pou lap vin ap aprann ke moun sa li te fè planin sa ka koze gwo diskisyon oubyen ka gen gwo pwoblèm nan fwaye a se sa fè mwen di ke planifikasyon famiy la se pa yon bagay fi an li k rete li pran desizyon pou kont kòl se chita ki gen antre mesye e madam ebyen nou ta renmen gen timoun Aprè 2 zan maryaj, men kisa nap fè, nou pral ajoute tèl metòd pou nou kapab jere tan an, pou nou kapab respekte sa ke nou menm nou vle fè a. Ki lòt dezavantaj yo di ki gen nan planin nan ankò, sè ke toujou gen genyen yon pè ladan. Sitou lè moun yo fèk ap pranl. Sitou lè moun nan fèk ap pranl, moun nan toujou di kèt, ok m fè planin nan, èske m pap ansent vre, ou kwè m pa ansent, bon entèl te ansent sou planin, e se mwen menm m ansent tou. Moun nan toujou gon pè ou si tout fwa moun nan prezante kèk efè segondè kòm si ki li pa tolere, sa pèmèt ke moun nan toujou gon annwi, sa vin fè ke moun nan li menm li toujou pa alèz, donk tout sa yo se de dezavantaj ke li menm li genyen. E ankò dezavantaj ke planin nan li menm li genyen se ke planin li pwoteje yon koup, yon fwaye oubyen yon yon fi de yon gwosès e non pa yon maladi IST. Yon enfeksyon ki pa trete, yon maladi ki seksyèlman transmisib, planin nan li menm, li pa pwoteje n de sa. Donk li sèlman pwoteje ke ou p ap ansent lè w al nan relasyon ansanm avèk moun nan, men si toutfwa moun nan gen yon maladi ki pa t trete, yon enfeksyon, pa egzanp moun nan ta gen sida, ou menm w al nan relasyon ansanm avè l, planin nan ka pèmèt ke ou sèlman pa ansent men ou ka toujou pran maladi ke moun sa li menm li genyen. Donk mwen menm sa ke m ka di. Dèyè metòd ke moun te kapab itilize se mete kapòt. Paske kapòt la non sèlman li ede w oubyen li prezève w kont gwosès lan, ankò li yon maladi ke yon moun kapab transmèt ou. Meyè metòd lan se mete kapòt, jere tèt nou e answit planifye ansanm avèk mari ou madanm. Gen yon moun ke w kapab pale ansanm avè l, gen yon sant de sante ou toujou ale. Lè w rive y ap ba w konsèy, y ap di w lè w ap pran tèl medikaman, si w fin pran n, pa egzanp w ap pran konprime, li ka ba w tèt fè mal. Ou gentan konnen si m pran n, li ka ban m tèt fè mal, lè m, lè l ban m tèt fè mal la, m pa gen pou m twò enkyete m. Sofke y ap toujou di w lè w gen tèt fè mal konsa men kisa w ka fè, ou ka fè yon ti konprès ou mete sou tèt ou, ou ka bwè yon parasetamòl. Donk mwen panse ke mwen di, mwen di ase sou planin byen ke gen anpil bagay mwen pa di men nou mèt espere m nan yon pwochen video lè sa a map reponn ansanm avèk kesyon ki genyen e answit mwen ap di kèk bagay ke mwen pa gentan di pou aprè midi an. Donk se te tout sa m te gen pou m te pataje ansanm avè nou mwen espere ke nou satisfè e sa ke nou pa konprann sa ke m pa di ke nou te konnen men nou pat ko klè sou li nou ka toujou kite pou mwen mwen mwen ap reponn nou. Se te yon plezi merci beaucoup a la pwochèn.